Ah, an Ayiti, yo gade ankò sa menm, bon, pap gen peyi vre. Wap prezidan, map prezidan, on lòt jèn ap prezidan. Non, se pou pèp la, se pèp la ki pou leve ansanm la. Anpran, Ayiti bezon bon revolisyon. Pèp, bon revolisyon. Nou te fè nan 1883. Bon, wè pèp yo, pèp yo, tande manadjè, pèp yo e mwen yo rayi e ou yo rayi e lòt nèg kap fè efò yo rayi. Anmè, se pa fòt yo. E pwoblèm nan, se pwoblèm ou pwoblèm edikasyon li e. Se sa nèg yo fè, nèg yo kraze sistèm edikatif la an Ayiti, dekwa pou nou youn rayi lòt. Se pwoblèm sa l ye.
Hey manager, e 2 e 2 ane m fete fèt mwen, 3 ane youn dèyè lòt m fete fèt. Sa vle di se nou menm, nou menm tout atis yo, nou menm ki gen N ap pale de tout atis pou nou pou nou mete Nou menm ki gen enfliyan yo se nou menm ki pou pou nou kòmanse ouvri zye pèp la Kote jovenel tap fè pat ka fèl pou kont li. Oh sim pale la Bon menm rap mwen m fèm pale nan rap mwen nèg yo dim m pap rap ankò fòm tap di ti mamoun ti mamoun esa poum tap di nan esa fòm sòti mizik sa menm wi fuck it la wi se poutèt sa m fè video sa menm wi manadjè fuck it la wi. But an menm tan nou peyi an nou menm se ayisyen nou ye nou paka kite peyi an ap peri konsa se pou nou tout ansanm. Ou pa di yo ba w manadjè. M di fòk sigarèt, sak nan menm la.

Emen, mwen ba kite yo tiye m, pwant mwen nan mwen volte ya, mwen ba kite yo tiye m, mwen ta pi mwen pi manager. Di mwen tan bay, ti nan yo tiye mwen. E kon vlo nan yo ta fè pou tiye mwen. Men mwen jan wè yo tiye jovenel la, mwen kote mwen vin refije mwen poze mwen la. Avon yo mwen sa krive m, yo pran mwen banan yo konen mwen banan van drog. Paske mwen depanse 2 milyon 178 mil dola isi. Ba okipe, ba okipe men.
Yo mennen m pou yo mande m kote kòb sa ap fèt. Pa okipe yo men.
Men, men m kontan debake nèg yo ap fè peyi.
Nèg yo e peyi y ap fè yo gen dwa yo. Kolonèl Pedro respè Prezidan Abinadèl yo te mennen m nan palè peyi yo e a Prezidan a tout moun wi. Men nou bezwen nou bezwen pran peyi an back Fantom. Paka. Se nou ki pou mete tèt ansanm. Kilè n ap pran l nan la? Kilè?
Di m nan.

Hey, gade panye a gentan, Oui, m panye konprann sa w di a, men gen bon grenn toujou. Gen bon grenn, gen moun ki renmen peyi yo, se, se, se sitiyasyon ki mete yo konsa.
Manadjè, èske ou konnen gen moun ki renmen Ayiti pase m? Se sitiyasyon.
Si nou tout leve kanpe, tout peyi a leve kanpe la, nou file manchèt nou, like maten an premye leve m leve, m tèlman dòmi mal yè swa, like leve m leve premye tweet mwen fè se sa. File manchèt nou, nou tout peyi an, e pa 2 grenn moun, 3 grenn moun, se nou tout ki pou leve kanpe ansanm. Konprann? Mache pou lavi pa yo. Lapenn Simam Dyopòl, tout vanyan yo, tande, tout vanyan yo, tout konesè yo, tout moun ki gen ti lespri, ti moral yo, yo fè yo kite Ayiti. Kounye a, lòt, lòt vòlè ki minis lan l di w l prè pou l fè gè a, kiyès? L ap pale de Larisi pandan anndan lakay li sal. E la yo vin montre w vòlè. Lè yo montre vòlè yo, vòlè a klè. E Jovenel ki pa t bon, yo pa tiye Jovenel? Anyen, pi mal, pi mal. Kounye a, sa Ayiti vin tou.

On pran slave, esklav sa yo tou wi. Pase ke revolisyon an se pa selman revolisyon kont neg, on pran neg po rouj, neg bagay non. Se pou nou pran neg ki gen mantal sa yo, pase ke yo kontribiye nan sa. Pase se yo menm, on pran, ya kap jwen ti 10 mil goud, ti bagay pou al fè tenten. Se pou pase pran tout.

Nou tèt li.
Nan dènye. Yo met tèt sou. Gade yo foure nou tèt pou al met tèt sou tèt nou deja. Mal male male Guatemala sa te 10 ans de cela konsa mwen mtounen guata mwen retounen Guatemala semèn nan week-end nan la epa Guatemala mte kite 10 ans non.

Yo gen radyo, yo wè sa kap pase. Nou konprann. Nou konprann sitiyasyon. Pou sa nou pa pran menm zam sa nou tounen l nan bouda nèg sa yo. Nou pa konn kay yo? Nou pa konn. M gen pwoblèm sa avè yo tou. M gen pwoblèm sa avè yo. E youn nan pwoblèm fantom gen avè yo. Men sou nou pran zam sa, nou plen mouda nèg sa yo. Ann fè peyi. Because, ban m bon pale, pase pa yon gouvènman tou. Gouvènman an tou, si l te pat ipokrit, tèlman sosyete nou an, pèp nou an ipokrit. Next pa te ka fè deal avè yo. Ann jere peyi a. Depoze zam yo, men make sure nèg yo ap peye yon pèn 5, 2, 3, 4 an prizon, ap vin lage yo kòm senp sitwayen nòmal. Men, lè nou fin fè yo depoze zam nan, nou pral pran yo mete yo nan prizon, epi n ap ba yo piki n ap touye yo. Ou panse nèg yo pral depoze zam? Nèg yo anvi depoze zam. Men, eske gouvènman an ede depoze zam nan? Eske sistèm nan ede li? Poze tèt ou kesyon. Pa gen garanti. Mesye, mesye si nou gen zam, nou konn nèg yo, nou konnen yo. Pase pran yo, nou konn kay yo, nou pa egare. Nou konn kay yo. Pase pran yo, nèg yo ba nou twòp pwoblèm nan peyi a. Gade, gade tout.
Gade, e pa tout nèg, e pa tout nèg ki kenbe zam yo ki sòt. M pa vle nou di sa. Babekyou pa sòt. Leve, pran zam.
Iska pa sòt. Gen anpil nèg ki pa sòt mesye pa fè sa. Bon nèg yo oblije vin mete yo menm jan avè nou pase majorite nan nou sòt kòmanse sou mwen fini sou manmanm. Ah. An tou ka manadjè pa gen Ayiti chanje wap pale a la. Bon, Bondye sèlman ka di yon mo. M kwè nan chanjman, m kwè nan chanjman, li ka chanje. Li ka Mwen pral pran telman moun yo telman nèg yo sòt. Lèm pale bagay serye pa janm gen enpòs. Kan ya yo kan ni pranm sou fwontyè a arete m. M sot kraze fò libète moun pa di sa. Kan yo arete m. Wi wi wi bon se sa se sa se sa se sa. Bon sa se.
Epa nèg yo selman ki pa sòt. Mwen pa pral site non nèg pou m fè pèsonalite. Anpil nan nèg yo pa sòt. Non. Si yo te sòt, yo tap kontinye teyorize nou, byen ke dè fwa yo fè bagay komik wi. Yo tap kontinye teyorize nou, yo goumen antre yo, e poutèt sa m sòti mizik fuck it la. Lè l sòti pita nap konprann kisa m pale avè nou. Pou montre w m pa beye bouda pyès moun, menm tèt mwen m pa beye bouda l. Pase mwen menm tou m konn voye kaka. Yes sir. Non pa gen moun ki pa. Men mesye,
la a,
Bagay la rive yon dènye limit wi. Bagay la rive yon dènye limit la ki... E, lè w ap panse de bagay sa, men, pi gwo stress mwen nan dènye moman yo, men, se Ayiti. Ou konprann? E se sa k fè m pa vle pèdi tan m al sou WhatsApp. Mwen WhatsApp la, m pa ouvri. M di yon moun si w bezwen m rele m. M pa al sou sa. Paske depi w ouvri yon mesaj, li pa yon bon nouvèl. Li pa janm yon bon nouvèl. Se toujou yon ti bagay. Nou pa ka kont opinyon Jack Wall la, manadjè. Li ka kwè Ayiti ap chanje. M ka kwè l pap chanje e m pa kwè non Ayiti pa ka chanje. Li pa ka chanje a mantalite sa nou gen kounye a. Si nou tout la, nou chanje mantalite nou mete nan mantalite 1803 a, guess what? L ap chanje. Gade, la. Nan, wi, tout bon grenn yo ale deja, men kounye a la nou menm la se nou menm ki pou òganize. Se nou menm, se nou menm enfliyan yo ki pou òganize yon revolisyon nan peyi a. Konprann?
Mwen menm, mwen menm bat menm, mwen menm nèg la k'ap pase pran galim li mete nan do'l la. An nou, an nou wè, mwen menm.
Men m pa pral mouri, m pa pral mouri pou lèm mouri pou enbesil epi peyi chanje yo di e misye ki te sòt li mouri. M pa pral fè sa. Anatè, si m pa kite Ayiti jou m kite l la yo tire m Ayiti. Non, nou pa panse konsa. Nou pa panse konsa. Oh oh! Anadjana yo tap tiye m monchè. Bon lapolis al nan vilaj yo tiye yo nan menm semèn nan yo tiye mwen menm. E mwen ki chèf lapolis m te bay lòd pou nèg antre nan vilaj al anmède bouda moun? M pat bay lòd. M te revandike machin mwen. Sa echwe m ki te ban mwen l. Men wap pral wè nèg ki bò kote w la, wap bal biyè, wap peye kay, wap peye lekòl, wap bal manje chak jou. Ou pa wè a 2 nèg m rete lakay mwen sèlman kounye a? Ou pa wè ti Jak avèk ti Kò? Kò m nan meli melo a nèg. Nèg ki baz mwen yo baz mwen nan kè m konnen yo. Bezwen tèt ansanm, tèt ansanm.
Wap gad vye mòvèn nèg sal, ti kokorat kap pale de mwen, mòvèn pa konnen m. Mwen konn yon nèg sal ki pa menm ka li ka pa menm ka ekri nonl pase. E fin 3 zan menm genyen depi m fin nan etid klasik mwen. Si e pat rap ki sa m tap devni an Ayiti? M te ka kenbe zam tou wi. E sa fè m pa blame nèg. M pa blame nèg. Jodi a la ou panse la m nan men fete? Dame nan Nicolas m fè gwo bout pwogram epi tout mati machin lan ap vann tout moun ap fè kòb men kote m ye yo kenbe m paspò m pat nan menm paspò m viza m ekspire yo mennen m tounen la poukisa paske m ap depanse pou bagay y ap fè peyi yo menm bat bravo pou yo y ap fè peyi bat bravo pou yo men si ayiti m te yo tap yo Ariel Henry tap peye pou tiye m locha Rene locha tap peye pou tiye m paske m pral pou depite. Sa tout bagay sa map montre w la ye. Kounye a nou te bezwen, nou te bezwen pou m chita ap grinde avèk moun nan. Ayiti pa ka chanje epi pou yo pa chanje. Gen anpil bagay ki desann Ayiti ki pa chanje. Gade gwo mizik m rele ki gen gwo mizik m te fè ki rele efè mil goud manager. Nèg yo tèlman apwofondi pèp la nan grangou, mil goud vin pran plas konsyans yo, bon sans yo, nanm yo, eta despri yo, van enteryè yo pran li pran l. Pa bay tèt nou manti mesye. M panse, m panse, m panse sa konsène dyaspora. Moun ki nan dyaspora kap gade, m panse, m panse li yon lè pou nou, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou.
Diaspora a e a djab bon diaspora a e a la mode bezwen a la mode. Lè Ayiti te gen ti viv la vi yo konn al Ayiti fè tout komi. Kounye a Sendomeng tout ti jèn fanm bèl ti fanm vin Sendomeng yo vin yo fè yo voye foto devan yo. Videyo lè yo voye yo pibliye l. Yo montre yo ta a la mode. Yes sa sa konsène nou sa konsène nou se pou nou mete nou bezwen yon tèt ansanm se la pou l kòmanse. Yo bloke nou pou nou pa ka fè yon seri de bagay nan peyi a an nou met tèt nou ansanm Ou konprann? Nou kòmanse edike pèp la. Nou kòmanse ouvri zye pèp la. Onlè, onlè.
Onlè, mwen ba di yon bagay la Babenti. Ou konn kote mwen nèg yo ap fè peyi? Nèg yo konn depi jou m vini an kote m rete anvan Sendomeng. Kote m fè 3 mwa rete Piantini, yo konnen.

Nada.
Wè map pale bòl se la ma 916 moun. Kite m tap fè. Kite yon moun sal yè pidje. Kite m tap fè zen. Ou wè. M tap gen ta 10000 moun. M gade lè m sot nan prizon man ni fon ti la men. M gade mwen 2000 moun monte plat nan yon minit. 2000 moun. Nan. Nan pa poste sa yo nap pale la yo. Men yap poste lè fantom va dedouble sou yo a. Paske son dal kras kaka de moun nou rete an Ayiti. Nou pa ret moun ankò. Nou vin yon pèp ki renmen zen. Nou jenerasyon sa se se zen li renmen. Se zen nou feed, nou renmen sa. Se sa jenerasyon sa renmen. Konprann? Li pa bon konsa. Se pou nou se pou nou fokis.
Baz, lè m monte, ou konnen se menm nan menm manager. Lè m pran, lè yo ban m telefòn nan, m ouvè telefòn nan, m wè zen ki tan pibliye sou mwen san moun pa konnen. Sa k di yo arete m pou dwòg? Ou te ban m vann dwòg manager? Sou fantom pa pa menm kòmante sou bagay sa yo, se, se, se. Konprann? Nan bikòz ou pa moun yo fòk sa. Gen yon seri de bagay m di w, se jis fèmen zye w, fè kòmsi l pa egziste. Paske 1, fòk a konprann, gen nèg ki fè eksprè y ap chache, y ap chache yon reyaksyon nan men w. Paske nèg la, Se ou ki, se banm, banm, banm di. Gade, reyaksyon, reyaksyon tande manager yo yap fè sa yo pap jwenn.
Yap jwenn li nan la pawòl, map ba ou tout mo pou m ba ou. So, se reyaksyon sa yap bezwen, pa ba yo l. Pase nèg la li gen yon ti YouTube channel kap ba l, petèt li fon 100 dola pa mwa, ok avèk li. So, lèl pa jwenn yon bagay poul pale, poul fè zen, poul jwenn moun vin gade YouTube lan, guess what? Se ou menm antanke atis, map pale pou tout atis an jeneral, se ou menm antanke atis, lap chache yon bagay poul fè. Atis ki, pa pale de atis yo non.
Gade pou nou wè, mesye, lè mach kont Jovenel, nou te wè tout nèg. Gade lè Jovenel mouri an si nou wè youn. Lè kanaval Pòdepè m tale, yo te joure. Kanaval fèt nan plizyè vil pwovens tout ale. Men mwen k pa bon.
Se sa ou rele w, se sa ou rele w van. Gen anpil pami nou, se anpil nèg pami nou se house negro yo ye. Anprann, house negro an pou moun ki pa konnen, se son des esklav ki manje menm manje mastè a manje ki alèz, k ap bay tripotay. Mwen pral montre ou telman medya yo sòt. Medya yo telman sòt. On ti kè magazin kap poste fèt fantom chak 26. Telman yo kwè nan zen yap veye zen, yo poste fèt mwen 25. Bon ti nèg mantalite. E pou montre ou telman, telman, telman yap chèche zen but yo pa jwenn zen. Yo oblije poste fantom kanmenm. Respè pou yo tou wi. Pase yon medya kanmenm. Yon medya liye men, men, men, men.
Mesye m gen 20 an karyè, 20 an nèg yo ap poste fèt mwen 26 mas ou pou m wè nèg yo poste fèt mwen 25 mas. Sa vle di foto nèg yo tèlman ap dèyè detwi. Lè yo fè a kontre kè, yo pa fè l a kè yo. Sa sa.
Mesye pwoblèm nan nou gen pwoblèm nan tout nan tout zo. Nou gen pwoblèm nan tout zo. E men ou di e ou di Ayiti pral chanje. Bondye pou ta efase nou tout nèt kòmanse sou nou se nou ki manman nou.
Pou medya, medya pa kab, lontan, lè yon jounalis, lè yon jounalis, avan li mete yon nouvèl deyò, li fè envestigasyon, li make sure sa lap di an, li konfime li verite. Kounye a la, tout moun ap bat pou yo mete lavan, pase ke moun ki mete lavan an deyò a, se li ki pral gen plis. Konprann? Se di, moun nan pa, se menm jan, lè grann mwen te malad la, premye lopital grann mwen te ye. On moun wale on moun wale aprann doktè. Doktè se paske son moun ki
Non, Paola pa doktè non. Manager. Manager konnen ou mete bon, Paola wale aprann medsin. Ok, so lè on doktè son moun ki vle save la vi moun, ki vle pwoteje, ki vle on pran non moun bay pou lede moun nan pou moun nan ka viv de jou. Kounye a doktè pa menm kiyè de moun, doktè a kiyè de lajan. Doktè di l pap manyen toutotan l pa gen yon kòb danmen l lò.
Babemki, Babemki, Babemki, m gen 2 vil pandan m la m rive pi lwen lè yo mal jwe. Wanament, Bon, dèfwa, pou n dènye fwa m ale a m wè l vin sal. Men ou wè kote yo rele Fòlibète a, mesye? Ayayay, manman Penmba! M santi se la m ta rete. Li ven, kouran 24 sou 24. Zòn lan te fèt an tè, tout zòn yo gen, gen asfalt. Bèl kote! Men kounya e pòtoprens li menm kapital kisa li a esite tou pòtoprens kapital pòtoprens vil fatra pòtoprens chabon dife nou konsantre nou sou pòtoprens tèt lan. Yon nan pi gwo erè
nou fè yon nan pi gwo erè ki pase an ayiti nou pa konn nou pa fè eleksyon byen nou fè kòmsi tout ayiti an se pòtoprens li ye tout ayiti an pa pòtoprens Nou pa ka fè l konsa. Se pou, ok, se la nou ka sove, an nou kòmanse edike jèn ki nan andeyò yo. Ou konprann? An nou kòmanse ede jèn sa yo ki nan andeyò yo pou nou ouvri zye yo. Ok, moun sa yo, dekwa pou nou ka vin chanje Pòtoprens lan. Pase nèg yo, yo plis pran Pòtoprens lan, yo fè l tounen kòm Ayiti an sèlman. Bon, Ayiti pa Pòtoprens sèlman. Ok? So, moun sa yo, fò nou kòmanse edike yo. Se pou nou kòmanse pase mesaj la pou yo avanse. Banm di w bon manager, ou pa konn sak genyen? Pa gen moun ki pap peye sa w fè sou latè non frè. Preval te ap fè komik li lèl mouri poukisa l mouri pou yon lopital li pat bati menm nan zòn kote l te rete a. Minis sante mouri pou san. Lanati lèl jije w li jije w san rezèv.